Bonsoir a tous, m byen kontan nou la jodi a pou n pale de peyi nou ki an difikilte men gen yon efò k ap fèt, yon efò pou yo jwenn yon akò men n ap chache yon akò enklizif n ap gade pou nou wè si peyi a ka viv, ka respire men fòk nou di gen yon sitiyasyon ki te devlope maten an kote. Pifò strikti ki te sipoze gen gaz te an difikilte, paske an fèt gen gaz nan peyi a men jan sitiyasyon an ye o nivo de Martissant, pa t gen machin ki te ka ale al pran gaz. Se sa k fè Radyo Karayib te oblije sese emèt pandan yon sèten nonb de tan annatandan ke yo fè demach. M te pale avèk Patrick pou m te konnen sa k ta pral pase. M fè demach tou avèk li pou n konnen. Si n kapab jwenn gaz pou Radyo Karayib ki se yon fleuron nan afè kominikasyon, nan afè radyodifizyon an Ayiti, kapab pa etèn, te pale avèk Breg. Donk, m panse ke tout moun konprann ke peyi a gen yon difikilte. Nesesite a donk se pou n kapab met tèt nou ansanm. Paske laprès tou se yon antite ki depann de jan sosyete a ap evolye. Si pa gen gaz nan peyi a, nou p ap ka pale ak E avèk moun, nou pap ka enfòme moun. Donk, menm si gen gaz, men fò mesye yo konnen klèman, fò yo bay nou posiblite pou n ka evolye sou aks Matisan, pou n kapab viv. Paske lè mesaj y ap lanse a tou pap kapab rive jwenn moun, paske lè pa gen kouran, pa gen gaz, menm si w fè konferans de près sou, gen yon sèten, yon seri de medya k ale, men yo pap ka difize l paske yo pap ka gen gaz. Donk, gaz la se yon, se yon bagay estratejik ke l ye. Nou bezwen l, l enpòtan, n ap mande tout nèg yo konprann sa paske moun bezwen evolye, moun bezwen viv, y ap batay politikman, n aksepte, nou konprann ke y ap batay politikman men jodi a fò yo konnen tou nou menm nou bezwen viv, nou bezwen respire, nou bezwen al nan sid, nou bezwen ke peyi a jwenn stabilite. E nou bezwen gen strateji ki pou fèt pou yo jwenn stabilite a. Donk nou menm nou pa pral pale de yo jodi a, men nou kwè ke sitiyasyon an li grav. Se yon stasyon de radyo gen dwa pa gen gaz, paske jisteman yo pa ka apwovizyone. E li nesesè pou n kapab di mesye yo, mesye fò n kòmanse konprann moman an rive pou n jwenn yon trèv, pou n met tèt nou ansanm. Yon trèv de long dure, yon trèv tou k ka pèmèt nou respire pou peyi a ka jwenn yon nivo de stabilite. Marco, bonswa. Bonswa Gary, bonswa Val Euné ki avè nou la, m salye Kanpany Joseph, m salye tout moun ki ap swiv nou ki nan entènasyonal, moun ki an Ayiti, ki nan andwa ki plis rekile yo, ki frape pa seyizm 14 Août a. Donk nou salye yo, nou konnen moun sa yo, yo vrèman an difikilte e nou ta swete ke genyen de moun, de volontè. ki deside swa ede moun sa yo pou plizoumwen yo kapab reponn a bezwen premye ke yo genyen, piske nou konnen moun sa yo non sèlman yo an difikilte, men yo abandone egalman pa leta ki ap okipe l dotre choz, donk ojoudwi il è kestyon dakò, il è kestyon de. Na di divisyon ki genyen nan mitan gouvèneman an, anndan peyi a, donk sa n mach pa. E depi w gade Ayiti, w wè se yon peyi ki pap mache. E pwoblèm gaz la, li pèdire, piske lè se pa gaz ki pa genyen, se transpò a ki difisil pou ki fèt, piske genyen dè zòn anndan peyi a ke Leta pa kontwole depi kèlke tan. E menm lè nou te gen moun ki te pwomèt nou ke yo tap jere sa apre Jovenel Moïse men nou poko wèl gen plis ke 2 mwa de sa donk Matisan li toujou bloke donk gen difikilte pou ale nan tèminal yo pou pèmèt ke yo transpòte esans nan diferan ponp gazolin ke n genyen yo pou moun yo ka jwenn gaz pou yo fè tout sa pou yo fè donk se trè difisil sa ta dwe yon bagay ki priyoritè e pwiske si pa genyen gaz se sur ke. Gon pakèt biznis ki pap fonksyone, si pa gen gaz trafik la, transpò an komen an pap ka fonksyone, si pa gen gaz tou moun ki gen machin prive, moun ki gen biznis ki dwe alimante yo an esans donk yap an difikilte pou yo fèl men malerezman moun ki ap dirije yo se pa sa ki enterese yo o premye chèf piske nou pa janm tande kisa gouvènman ki la di ke yo pral fè pou soulaje moun yo. e nan mizè ke yo ye jodi a. Nou pa tande gouvènman ki la ki sa li di e sou kestyon moun ki sinistre nan tranbleman de tè la. Nou tande gouvènman ki pale de mezi ke yo pral pran e pou yo pèmèt ke peyi a genyen sekirite. Men nou wè tou ki repons diferan gwoup ame yo yo bay a moun ki di ke yo pral mete sekirite andan peyi a. Donk se vrèman difisil sa k ap rive jodi a ann Ayiti, men sa k pi di, sa k pi grav la sè ke ou pa santi ou genyen dè dirijan ki alawotè oubyen ki santi ke yo konsène, ke se yon nesesite pou jodi a pou yo bay solisyon, pou yo reponn a yon seri de defi ke n ap konnen sè dènye tan anndan peyi a. Donk se trè difisil. Donk akote de ensekirite a, pa gen gaz, akote de ensekirite a, pa gen dola, akote de ensekirite a, Moun kap konstri ki bezwen kay pou yo rete pa jwenn siman, yo pa jwenn fè, moun yo ap kouri kite kote yo rete, kay moute tèt nèg, donk son peyi ki ekstrèmeman difisil men w pa jwenn pèsonn ki la pou ki plizoumwen abòde pwoblèm sa yo e malerezman an Ayiti nou fonksyone A chak fwa kòm si n t ap gade dèyè. Donk gen moun ki prèske oubyen prèske di oubyen ki koumanse di sanble gouvènman k te la anvan sa a te miyò. Donk wè osi ame ofiramezi ke w ap remonte a diferan gouvèneman yo, ou pral jwenn gen moun k ap di w sa k te avan an te pi bon, sa k te avan an te pi bon, sa k te anvan sa a te pi bon. Donk m panse gen efò pou ki fèt jodi a pou ki pèmèt ke plizoumwen. Gen rezilta ki bay, men pa bliye non, pou yon gouvènman bay rezilta, fòk li ap travay ann amoni, fòk gen senbyoz ki degaje ant diferant manm gouvènman an. Mentnan, lè manm gouvènman an yo goumen y ap goumen, donk tout moun konnen ke depi ou gen yon fanmi ki divize, l ap difisil pou jwenn rezilta eskonte. Donk e pwoblèm sa a nou genyen jodi a. Donk nou la, nou pral kontinye pale pou peyi a, piske nou toujou gen espwa wi yon jou, On jou, petèt, moun ki ap dirije peyi a ap konprann. On jou, petèt, moun ki nan pouvwa ak moun ki nan opozisyon, ke m toujou di sa nan mikwo sa yo, se senkant kòb ak degouden. E m te konn di sa peryòd Jovenel Moïse te prezidan an, anpil moun pa t konprann li e anpil moun malerezman, bon, malerezman men erezman tou ke jodi a yo konprann sa, ke. Opozisyon avèk pouvwa an Ayiti se 50 kòb ak degouden. Bonswa Val. Bonswa Wizimon Jean, bonswa Gary Pierre Paul Charles, bonswa Konrad Joseph. Bonswa Val, bonswa. Tout teknisyen nou yo, nou salye peyi a. Entènot, telespektatè, telespektatris. Donk nou la aprè midi a pou ke nou prezante a oditwa la donk yon lòt emisyon Ayiti Deba. Kote ke ou nan yon peyi donk la tèz de lenpwovizasyon li pwouve l paske jisteman. e jodi a gen pwoblèm gaz m panse ke bagay sa se pa se pa jodi a lap poze donk konpòteman fè dirijan nou yo se ke yo pa janm pran de mezi apwopriye pou ke e peyi a gen esans e a tan pou ke nou ka fonksyone e menm dan lè kesyon de lensekirite donk konpòteman dirijan yo montre ke e pa janm gen planifikasyon. e ditou pou peyi a li menm li gouvène donk se toujou lè menm pratik se toujou e la lit pou la priz di pouvwa men pou fè kisa pou satisfè enterè misken enterè de klan pandan yo bliye men vrèman bliye an fèt sa e ke popilasyon gen kòm pwoblèm kòm nesesite nesesite pou li jwenn manje nesesite pou jwenn sekirite. nesesite pou li voye pitit li lekòl, nesesite pou l gen yon bon anviwònman, nesesite pou ke jisteman donk gen de sèvis si gen lopital pou l jwenn de swen sanitè e kant li sa antouka kant nesesite a fè santi an. Donk antouka nou menm nou la nou kwè ke fò n toujou kontinye batay Gary pou ke nou

Nou pral ap peye paske peyi nou ekstrèmeman difisil jodi a, an depi de difikulte, an depi de, m ta kab di de divizyon, de fragmantasyon ki egziste nan sosyete a. Aktè yo kontinye ap batay olye pou yo mete tèt yo ansanm pou yo reflechi otou don akò, don vizyon klè dè choz ki kapab retire peyi a nan sa. F et est certain nou kwè ke gen anpil moun ki ki se de bon sitwayen e gen anpil moun nan peyi a Garry ki gen le sens de leta e nou kwè e sa k fè nou menm nan nan kad Ayiti, yon Ayiti pwospè, yon Ayiti kote ke ap gen sekirite, yon Ayiti kote ke nou p ap gen yon ekonomi de depandans ou ekonomi denpòtasyon, yon Ayiti kote ke donk resous peyi a ap ka sèvi pou kab pèmèt ke nou gen nou rive nan yon otosifizans alimantè Gary. Trè byen. M te. a fon ti pale sou kriz ki genyen nan primati a. Sa se yon kriz, yon kriz serye. Mwen map lanse deba a. Mako, Val, map lanse deba a. Mwen gen de twa bagay map di. Paske gen de bagay ke m konnen, gen de bagay moun yo konnen tou men yo poko mete sou tab la. Nou pa bezwen pale de sa. Si Jovenel avan l mouri, li te ka dirije. Jovenel pa tap chwazi Ariel. Jovenel pa tap chwazi Ariel. Dènye premye minis ki te la se.